Yeah, m konnen w prese, m konnen w prese. Men bon, ban mwen ti tan nan tan w pou w gade videyo sa a jouk rive nan fen an. M garanti w sa, wè, m garanti w sa, ou p ap regrèt. E si w nouvo sou chanèl lan, m ap envite w abòne, wi, sonnen klòch la, mete l sou tout, paske nou gen yon ansanm de videyo ki ap lage dèt dènye moman sa yo. Waw ou paka gade ou pa jwenn yon bagay timoun granmoun kelkeswa laj ou ye ou ka gadel paske wap jwenn yon bagay kap motive w kap ede w pou fè wout lan ebyen demwazèl sa ke nap gade la rele zuzu zuzu se te yon demwazèl ki vreman entelijan nan pakou etid klasik li yon elèv pat janm fasil premye sou li nan klas paske se te mwayèn 7, 8 sèlman ke l te konn fè lè ke l pa premye li dezyèm. Ebyen, lè l fin etid klasik li, li te bezwen antre nan yon inivèsite. Men, li pa t gen mwayen pou l antre nan yon inivèsite prive. Li te oblije al enskri nan yon inivèsite leta pou ke li te kapab entegre. Men ou konnen fò w pase nan konkou. Ebyen, li te oblije ap prepare konkou l pou ke li kapab entegre inivèsite a. Pandan ke li sòti pou ke li al etidye, pou l al prepare egzamen l, gon jenòm ki sòti kote l sòti. ki vini avèk yon pakèt mo de dekourajman, ki di ke l pap ka reyisi, ki di ke l pa sanble avèk moun ki ap reyisi nan egzamen, li pa bezwen pèdi tan l nan prepare. Ebyen, pawòl sa yo te vrèman afekte Zuzu, e ki te fè l tou ale lakay li, tou tris, li te santi ke li pap pase vrèman. Bon chans pou li, pandan l prale tou tris, tou fatige, li kontre avèk yon ansyen kondisip li, ki rele Ken, ki remonte moral li, e ki rebay Zuzu konfyans ankò nan tèt li. Ebyen.

Nèg yo pèdi tan yo, etidye, anyen yo pap bay, sa yo pral fè la? Nèg gade wè la, gade wè wap reyisi? Wè kòm son moun kap reyisi la, sa wap fè la? Banm wè sa. Menm pou pap reyisi. Nèg la ou vin pèdi yon tan. Nèg la ki bò soti? Kèk kay nèg, ou sot la, aye fè limena yo ba nou tan. E pa yon pral regle nan egzamen. Aye lwe di kou egzamen rive la, aye lè aye ou vin pèdi tan, vin etidye.
Mesye, E fason devanm nan dede. E fason devanm nan. Sa vle di sa w te panse mwen menm ki vin pèdi tan ansanm avè w la la. Yon bagay ou te pral fè vrèman bon pa pou reyisi vrèman. A la menm ou menm deplase la malè a e ban w ap fè la. Al jwenn nèg ou e l ou te avè l ou te ye talè a.

Woy limena ma fè E tan map pèdi ah Pap baw manti men Kraze moral mwen Ah tankou ok Pou janm konn nou fò nan klas lan bagay sa yo Dayè depi lekòl primè nou ansanm e kondisip dèklasman yo M konn nou nan klas la Toujou ap fè mwayèn 7 mwayèn yo gwo bout mwayèn dayè e yo ki toujou premye nan klas la lè w pa premye si gen moun ki fè ti efò anplis ou ka dezyèm men le pli souvan se ou ki toujou premye nan klas la sa vle di se pa kounya w ap kite yon endividi mal entansyonnen vin detounen lespri w chè dayè m konnen w se yon batant Lite pou sa ou vle, ok? Pa kite okenn lòt moun enfliyanse ou pou pral di men sa w ka fè ak sa w pa ka fè. Fòs lan e nan ou l ye, but kwè nan tèt ou, you know? Kwè nan tèt ou, epi etidye davantaj, la menm kwè nan ou. Paske fòs lan e anndan w li ye, wè? Konsantre w sou davantaj, pwomèt ou sa, wè? M garanti w. Tan m kwè nan ou, e ou menm tou sipoze kwè nan tèt ou. M panse si w te kwè nan tèt ou, ou pa t ap kite endividi malentansyone sa vin parèt kòmsi yon obstak sou chemen w, you know. Fè plis zefò, paske ou s on batant. Depi nan lekòl primè m konnen w fò, e m si ke ou toujou konsa. But konsantre epi kwè nan tèt ou Yo ou ka pase epa ou ka pase non m sur ke wap pase ou menm tou sipoze kwè nan ok fè plis efò pa kite mal endividi mal entasyone sa vin deranjew ok.
Yow wap wè ti sirèn Geta san pou san la wi Geta san pou san San pou san Paske. Ou konnen ou gen yon gran privilèj nan ou e ke se pa lòt moun, se pa anpil lòt moun ki genyen l, ok. Yo, wake up Mayo, kon sa m di w lan, wake up Mayo, amize w enpe e pi tou fokis sou etid ou tou. Paske lè w pral travèse eprèv sa yo, se pa sèlman etidye, ou konprann, fò w relaks.

Bagay la se kisa li ye, se konfyans nan tèt ou, pa kite moun enfliyanse w, konn sa m di w lan, depi w konn tèt ou, depi w fokis sou sa w ap fè a, w ap wè rezilta, ou pa ka kite yon endividi mal entansyone pral vin destabilize lespri w pou mete w an depayans, you know, but still toujou kwè nan tèt ou, epi pa kite okenn moun enfliyanse w paske. met nan tèt ou di ke m son batant e ke pa gen moun, pa gen pyès moun sou la tè beni ki ka enfliyanse m pou m fè yon move bagay. Ok? Bon, tire de leson sa pou ka avanse. Ok?
Ok, mèsi. Mwen mèt dakò, m kontan pou ou. Yo, kontinye sou menm vwa a, ou konprann? Dakò.
Ok. M ale.
Dakò.
Apre tout konsèy, apre tout motivasyon Ken te fin bay Jiji, Jiji te reprann konfyans nan tèt li ankò. Li t al kontinye prepare konkou l e l te pase konkou a avèk siksè. Ou menm ki t ap gade videyo sa a, m vle ou tire leson sa a, Nenpòt sa ke w ap fè, w ap toujou jwenn moun ki di w ou pa kapab, ki ap di w ke ou pa gen nivo pou reyisi nan domèn sa a. Ebyen, m vin di w, Konfyans nan tèt ou se kle a. Pa kite pèsonn defini sa w ka fè ak sa w pa ka fè. Ni echèk ou, ni siksè w. Kòm l'a di Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Tchao tchao, abone pou plis videyo.